Ou wè jodi an? Yo relem jimmy danje tout kòm nèt se fèt antouka e ann fasa chou peyi a la e dosye kap mennen e mwen natacha e natacha ap jwe yon gwo jwèt ap jwe yon bèl jwèt e mwen renmen jwèt sa mwen renmen jwèt lap jwe a natacha ap jwe yon gwo jwèt lap jwe yon bèl jwèt men aprè piga m tande nèg sa ap bouling ap bouling mwen m pral relel nan kout Ou achte chen w, ou rele l Jimmy. Ou rele l Jimmy Boudon, m pa di anyen, m pa fache, m pa di m ap rele w nan kot. Men antouka la, vin jwenn mwen cheri. Natacha, ou wè fouk kann ou la? M pral tèlman foubi l la, l ap bèl jodi a la. Vin jwenn mwen. Natacha, ou wè fouk kann ou la? M pral flite l, m pral foubi l. Ou wè la m pa prese avè w menm jodi a la. Bon, m ka pran sèl ou menm jodi a sèlman la pou dosye m gen la. M ka kite rès dosye yo pou wikèn nan. Antouka, m pa prese avè w Natacha, m ap pran tan m avè w. Ou wè m gen lontan m pa, ou wè m gen lontan m kite w poze. Kounya la, lyon an ap dòmi, w al pike grenn lyon an. Lyon an pa sou bò w non, kounya w ap pike grenn lyon an. Antouka, ban m fè de kout roze sou nou. Epi Natacha, Lion ap dòmi, ou vin kòmsi ou vin teke grenn Lion an. M pa sou bò ou. M pa sou bò ou, m gen lontan m pa frape ou, m gen lontan m bon. Kòmsi m gen lontan m gen devon poze. Ah kounya se rete m rete pou m wè kiyès Natacha achte chen l kareman Nouvèl ki vin jwenn mwen talè Ban m fè de kote Ban m fè de M poko renmen l M poko renmen l An n ale mete m 7 mil moun rapid M poko renmen l jan l ye a la M poko renmen l M poko renmen l

Grenn chòk pa nan obo. Men defi nèg yo. Se grenn chòk pa nan obo isi a la a. Gason pral tonbe la left and right. Grenn cholak pa nan obo. Si mil moun la m kòmanse pale. Touka banm fè de kout roze trè enpòtan. Jean Guito mèt cho ouvè kò w kale kò pitit gason. Tito bon bagay avè pa nou. Dayiti flannè. Therapy Donalis 6000 moun la epi m komanse show peyi a la epi lage san kanpe m pral flite Natacha la lè fenwa izizi a la m de bon ti souf m poze sou ou m kite w anrepo gen moun ki di m yo yo di m Jimmy kite kite dam nan anrepo non lal lopital 3 fwa wi yo di m al lopital 3 fwa m di ok m kite w anrepo m ba w vag m pase trè sou ou e tande m tande m ap domi. Lèm nan m poko ap pale. Ok 6000 moun an ale. 6000 moun an ale. La m pral vin jwenn nou. Ou ka m ta fè. Non fò m flite l ankò. Ay fouk la. Fouk la bezwen asid. Vye fouk kanni sa bezwen asid. M pral flite tout fouk ou la Natacha. Fouk kanni w lan. Li mande asid. Asid map pase nan fout Natacha la. Antouka. Rapid rapid nap antre nan dosye. Soti nan dosye Natacha. Rantre nan dosye Natacha. Apre sa nou gen dosye Makenson nou ka pran. M pa ka men tout dosye yo kounye a. Yo se madi retro li ye. Oun zam di w se madi. Madi retro. 6100 moun kanpe flat. Antouka, e Natacha achte chyen li, li rele l Jimmy. M pa gen pwoblèm. Li rele l Jimmy. E s on bèl chyen. Ban m bat bravo pou Natacha. Bat bravo pou l ankò. Ok! Nou bat bravo pou Natacha ki achte yon bèl chyen. Men nouvèl ki vin jwenn nou e chyen sa Natacha achte a la, Natacha gen pwoblèm gason. Nou konnen son moun ki pa fè foulay sou Facebook, ki renmen gason, k ap achte soulye 1000 dola pou gason, k ap achte bagay 2000 dola pou gason, k ap fè gason kado, ki gen foli bay gason rezidans. E Natacha vin apre 38 mwen kwè eksperyans gason. Nèg pase, kraze, pa rete. E lè Natacha wè sa. Li wèl gen problème paske Natacha se moun ki gad pòno anpil e sim manti manti ap re Donald Donaldo relem li dim menm Natacha ansyen madanm ni Dodo Donaldo madanm ni gade pòno anpil e ki pòno l gade se chyen lè chyen ap kraze fanm se pòno sa yo Natacha gade Konprann byen sa m pral di a la. Nou wè m pa prese? Nou wè m pa prese? Nou konnen m konn prese. La m pa prese. Rele yon fanmi, rele yon zanmi la a, o yè cho nou pa prese. Ou wè la a, cho peyi a m pa prese. Jimmy Danje pa prese. Rete la. Rete la. Rete la. Ban m fè de kout woze. Trè zenpòtan. Ou wè la a, nou pa prese. Chofè, pa kite moun rale cha a. Pa kite moun ba w presyon. Kite cha a poze. Pa rale cha a, chofè. E, Donald, nou konnen m te nan disip a Donald. M te nan disip avèk Donald. Nou konnen sa deja. M fè disip avèk Donald. E m fè bakòp avèk Donald. E djaz ki mennen m isi a, Donald te ladann. Donaldo te nan djaz sa. Se Donald ki te maestro Bakòp e djaz sa. M gen viza m la, m flannè kounya m ap kale kò m. Se avèk Bakòp, se gras a Bakòp. E Donaldo te la tou. Sa vle di Donaldo, m konn Donaldo pase Natacha. Men tout pwoblèm Donald la. Natacha toujou ap gade pòno e ki pòno l gade se chyen kap kouche fanm yo se pòno sa Natacha gade se pi gwo pwoblèm Donald gen avèk Natacha bon kiyès yon nèg ki pa gen rezidans nan peyi pou yo pral baw rezidans pou wap pèdi rezidans lan ou kite rezidans lan poukisa e pa pou sa paske Natacha te gon ti chyen se mwen kap pale mesye ay dosye m konnen menm wi e mwen kap pale mesye Natacha te gon ti chyen. E ti chien an mouri e ti chien sa se li ki te konn lanbe Natacha. Yon ti chien li te genyen ki te konn lanbe l ba l ti zonyon l tou. Pase Natacha jan w wè l li la, li renmen ti zonyon l tou wi. Bon kounye a mwen menm m ta gason m ta fè zonyon pou Natacha. Bon kounye a mwen menm m ta gason mesye bon kounye a m ta rele lang mwen vye Natacha fanm blad san ranyen san kanpe kounye a pa menm ka siye dèyè l byen menm. Bon kounye a w ta rale kounye a w al fè zonyon pou Natacha. Antouka, n ap vanse. M di nou sa, m pa prese. M pa wè jodi a la, m pa prese. Kite cha mache. 7000 moun kanpe flat. Nou pa prese. Ann mache. Ann mache. Relo fanmi, relo zanmi, mete l konsa. Ann mache, n pa prese. M pa prese. Ann kite cha mache. 7000 moun kanpe flat. Ann kite l mache. Antouka, Natacha te gon ti chyen ki mouri. Li mouri, nan fè l fè zonyon pou li. Nan fèl souse pou li. Lè Donald pa vle Donald dil pap foure bouch li nan bagay sa. Natacha fache lache yon ti chen. Men kisak touye ti chen an se lè Natacha pa benyen nan fè live al dòmi li ouvè pyel sant bay Natacha touye ti chen. Ay nouvèl ki vin jwenn mwen. Premye ti chen li te genyen an e se sant anba Natacha ki touye ti chen. E mwen kap pale mesye. Nou konnen m pa nan bay manti. Se sant anba Natacha li te gon ti chen blan. Santanbal t achte l pou fè zonyon pou li, li t achte l pou niche devan l. Paske Donaldo pa t vle. Men nan pa benyen, nan fè live, ap danse, ap fè grimas, nan ouvè pye l, ti chè an mouri. Antouka n ap vini toujou. Chofe n ap chofe. Chofe n ap chofe. Natacha, lyon an t ap dòmi, ou teke grenn lyon an. Ou fè lyon an leve. Lyon an pa t sou bò non. Lyon an ap dòmi wi. Ou teke grenn lion an. Antouka ann kitel mache. Pouse cha pouse cha. Nou ba yon gaz. Lamerim pa gen gaz. Pran met de cham. Lamerim pran met de cham. Kite cha poze. Cha poze. Pa poze. Pa pran cha. Pa touche cha. Antouka nap vanse. Nap vanse toujou antouka. Banm fè de kout roze. Menm depi w atake me foufou. Depi w atake m w atake Agwe, w atake Simbi, w atake 21 nasyon nan tèt mwen. Depi w atake Jimmy Danger. E pa bliye Alpha Law Diaspora Enpav. Epi a fè pa nou. Mwen m gentan fin mennen deja. M son vye wo. Alpha Law Diaspora Enpav, tout imaj 509, PM, Papi, Mawozo, Alpha Law yo. Trè enpòtan. Mwen m konsa m ye mwen menm. M pap janm pa mennen m renmen moun menn tout moun se moun tout moun se moun mwen menn moun nan ap imilye ale m pran nou wè konbyen nou ap imilye nèg geto yo m pran tout nèg geto yo m met anba vant mwen bon nou bon nou mwen yo t mèt di m nan gang m pran tout nèg nap imilye yo m met yo anba vant mwen moun nap imilye yo m pran tout se konsa m fonksyone mwen yo rele m jimmy danje 3 mil menm pa 3 mil non 300 moun a cho a fini mesye bon oyè cho 300 moun cho a fini wè pa antouka. Nèg yo fè gwo reyinyon pou kraze show a. Show a fini vre. A lè sa m fè 300 moun. Antouka ann vanse. Ann vanse avèk show peyi a. Gwo chyen sa a. Gwo chyen sa Natacha achte a. Li rele Jimmy an. Wi li rele Jimmy menm. Mwen renmen non sa a. Chyen sa a rele Jimmy. Men chyen sa a. Se kounya kay sa pral santi wi. E kounya kay sa, e kounya chyen sa pral kaka nan kay la. Natacha pa renmen fè pwòpte. Natacha toujou sal. Tout vye kilòt Natacha atè. Tout vye kilòt Natacha, tout vye kotèks atè. Antouka, gen koze k pa pale isi. Antouka, ann manyen dosye. Ann rale dosye. Antouka e dosye k vin jwenn nou dosye Donald ba nou Natacha se moun la ki te renmen chen l anpil li toujou gen ti chen l Natacha toujou gen chen Natacha toujou gen chen k pou fè l dous ok. Natacha tou gen chen pou fèl dous e sak fè gwo chen sal achte a la li pèdi espwa la nèt tout nèg li pran tout fin manyen ti kòb li ale dènye espwa Natacha se te Donald Donald kraze nenpòt 25 vantilatè sou Natacha gwo koze kou nap wè nan ranse nan ranse fè grimas ou pran jèn gason. Li kraze 54 vantilatè sou ou menm kòm granmoun kannay ou pa pwòp ak rent mwen m pa kont Natacha e map re bat bravo pou Natacha ankò e ki achte yon mennaj. Jimmy danje tou long. E Natacha deklare. Li pran gason l pran gason l pran gason nèg yo se betize l nèg yo ap di fòm ni pa bon pye l chaje riyèl fouk li kanni Natacha kounye a deklare l achte yon chyen l achte mennaj mwen pa kont li ayè gon gon vakabon k rele GQ a nan Philadelphia GQ gen chyen l plas a chyen wi sa vle di si chyen an alamòd e GQ yon jèn ti flannè la ti masisi nan lakou Philadelphia la ki pran yon chyen l plas avè l wi ki rele King Sa vle di king nan se nom se nom e se kòm ki king nan se fanm GQ wi lèl sot travè vre e li ap on vye chen lap kraze a vle di Natacha fè menm bagay la tou Natacha achte on chen relel Jimmy m pa kont li alò kounya ke nèg ap imilyel kounya li tou gon vye chen mwen m bat bravo pou li banm bat bravo pou li ankò. Non sa se byen kom tout moun kont mpa bab mpa bab la bab. Ok Natacha achte yon chyen Natacha pran yon chyen nan chache gason chache gason tout nèg ap woulel Donaldo bat li bat li avèk vantilatè. Juan sa m di w 4 repòt 45 vantilatè sou Natacha, timoun nan kap kriye, desepsyon, li pou lòt gason ankò fè video gason kite l, poukisa pou fanm pa bon, papa ti gason kite l, ti gason kap fè masisi nan prizon an, yap kraze misye nan prizon an, al veye pitit wap e tou. E ou k gon chyen. E ou gwo chyen nan prizon. Y arete l pou vòlè. Vakabon ap kraze l nan prizon. E ou gwo chyen Natacha. E ou k gen chyen paske l nan prizon. Depi w nan prizon se chyen ou ye. Ou gon ti vòlè ou gon chyen l nan prizon. E ou k gen chyen nan prizon. Ok Natacha. Korije djòl ou. Fwote djòl ou nan tòlèt an bwa. Pa janm ranse konsa. Paske se ou k bli kòmsi. E ou k fini. Gade fòm ou. Ou gon fòm blad. Ou gon fòm iglou. Ou pa sou anyen mache ranse prete kob moun nan men yo wap ranse Natacha pran chen an Natacha pran chen an non dosye pwofèt la la map vin avèl tout alè men Natacha pran chen an se pou se kòmsi se poul regle bezwen li te gon ti chen santan bal tiye chen an kounye Natacha gon gwo chen e gwo chen sa li rele Jimmy antouka pa gen pwoblèm e Natacha kounye la Nou konn fouk Natacha telman sal e bagay mekanisyen siye men kilot Natacha retire e bagay mekanisyen siye men wi fouk kilot Natacha telman sal lè Natacha retire yon kilot sou li e bagay mekanisyen siye men li wi kounye a chen sa chen sa Natacha achte a la chen sa manje 300 kilot pou Natacha wi. Kilòt Natacha tèlman santi nan kay la la. Chyen an manje 300 kilòt pou Natacha wi. Pou m montre w men ki rezon, men pwoblèm peyi a la, kounye a Natacha chaje pwoblèm al achte chen. Èske se moun tankou Natacha k ka gen chen nan kay? Pandan w gou ekip kilòt fout yo sal, w ap mete nan salon, anndan chanm, chyen manje tout kilòt Natacha yo. Mande Natacha pou wè si l gen kilòt. Chyen manje tout kilòt Natacha nèt. Natacha pa gen yon kilòt non. Bon kounya pou nan achte chyen pandan fouk kilòt ou pa pwòp. E chyen renmen bagay ki sal. Chyen sa wap rele Jimmy an papa. Chyen manje tout kilòt Natacha wi. Ou pa wè gon vye fouk kanni konsa, ou nan yon gwo peyi, achte, achte pay de fè, foubi fouk ou. E, bon kounya ou gen foli gen chyen, ou gon kay tou sal, fouk ou pa bon, ou nan achte chyen. Li pa fè sans monchè. Ou pa ka nan achte chen paske fouks sant sant fouk ou pa bon. E pa moun tankou Natacha k gen chen, men li gen rezon gen chen an. Nouvèl ki vin jwenn mwen, ban m fè 2 kout koze, trè enpòtan. Nou konnen m pa prese. Mardi m pa prese. Isi a la m pa prese. Chofè pa mache ak cha mwen pliz. Kite cha a. Kite cha a chofè. Menm sil panche kitel e makenson ki souli. Profèt makenson kap vòlè telefòn sou cha antouka poze poze. Vye profèt makenson kap vòlè telefòn sou cha kite cha poze an ale an ale an ale. Pran son mache cha chofè. Erika cheri ouvè kòw kale kòw banm fè de kout roze trè enpòtan. Yeah. Lè w pran Natacha gwo chyen. Lò pou Natacha k gon chyen. E chyen Natacha a li bay Natacha sèvis. Si m pa t konn sa m di nou sa jodi a, e chyen sa a bay Natacha sèvis. Paske Natacha pa gen nèg vek bezwen l. Paske tande byen, lò w gon fanm tankou Natacha, Kenza te eduke tout sal tap di li pale nenpòt fransè li pale jagon li pale bon koulè ka Natacha kel ta zuzu li ta dis la dan Natacha se nan vye vè ou kamine sa wi ou mennen Natacha nan vye rara wi pou vakabon al pile fatra sa bon kounye mta gon fanm tankou Natacha mpa menm nan restoran mpa kounye mpa fè moun grede sou mwen sèl sim tap nan yon rezidans a rezidans lan trè enpòtan frè kounye tout frekan map fè a la frèm mwen mte leve Natacha mtap plake frèm pase rezidans lan trè enpòtan frè oh. Bon kounya m ta gason m gen vye Natacha vre m tap reziyen m m pran ri dans lan men Natacha nenpòt nèg wè k avè w fòm ou pa bon pye w chaje riyèl ladan l ou konn sa m di w kounya w gon vye chen kap kraze w bon kounya pou w nèg pou Natacha e paske w ka bay on demil on twa mil bon nèg manmi visye nèg manmi ap reglen jwe domino vale bòz ranse nan figi moun. Kisa nèg mami ap regle? Anyen. Ou ka pran nèg mami vre. Nèg yo pran yo, mache jwe domino. Nèg mami sa yo regle? Mache jwe domino, fimen bòz, lè y ap manje rès lant. Anyen, Miami se Ayiti ou apa? E pou sa m kite peyi sa? Kòm di, e pou sa m kite kote sa la? M renmen ayiti li ye frè. Nèg la chita la li vin yon vye spageti l vale l epi l fini jwe domino fimen bòz epi yo la pou pita sa k vini l vini e kwen nèg manmi fonksyone frè e pou sa m kite miami frè mwen renmen m papa oh bon m pat nan bagay sa yo mwen menm gras a Dye m son nèg ki frekan lontan m pa janm nan byen a nèg nan baza nèg men nèg manmie sa yo ekle frè bouda nèg manmi k aprann Natacha pou Shakira yo frè Nèg Miami a ka pran Natacha pou Shakira ap soti a Natacha wi, vye fanm blat sa wi, vant li devan boundal dèyè, hein bounda pyel chaje riyèl ladann, bon m'pa Natacha defi lage pyel sou sou rezo a la. Natacha Lion ap dòmi ou vin teke grenn Lion an Respè di si yo fè nan moun dow Hein Natacha Lion ap dòmi ou vin teke grenn Lion an.

Valery Maxio best definition studio e nou k pi bon e Natacha espedisyon. Kounye a pou Lyon ap dòmi ou atake Lyon peyi a ou atake Aristide peyi a m pa menm sou bò menm m bliye w kounye a Lyon ap dòmi ou atake Lyon peyi a sa vle di chyen sa Natacha genyen an li manje 300 kilòt pou Natacha. Chien sa rele Jimmy an, Jimmy manje 300 kilòt pou Natacha. Fout li tèlman santi, manje 300 kilòt. M pa antre nan chanm nan, ba e Jimmy e mwen. Ou konnen, e mwen menm e se malpwòpte m manje. E chawony m manje. M antre nan chanm Natacha, m manje chawony. Ou konnen chien m ye, chien m ye. M antre nan chanm Natacha, m manje chawony. M manje 300 kilòt. Ap de kilòt santi nou. Koulya pou mwen to jèn fanm sa kounye la ou bezwen nèg pran lang avèw kounye ou bezwen nèg pran lang avèw danw chaje kras fouk ou kanni e fouk ou pouri kounye ou bezwen nèg pran lang avèw hein fouk ou kanni kounye ou bezwen nèg pran lang avèw epa vre fouk ou pa bon wap mache ranse nan figi moun ou ye Jimmy menm e chen an manje 300 kilòt pou nan.